Coucou mes amours kòman nou ye m espere ke nou anfòm Jodi an mwen vini avèk yon lòt videyo pou nou videyo jodi an mwen vin pataje fritay ansanm avèk nou men mwen pap pataje tout fritay lan nèt tout sa ke mwen fè yo mwen vin pataje sèlman kote ke mwen ta fè vyann nan mwen ta marine li E anplis kote mwen ta fè pikliz boulit. Mwen di nou mèsi anpil tout fanatik mwen yo fason ke nou ede mwen avanse avèk chanèl lan anpil mèsi pou sa. E ou menm ki pral gade videyo mwen an se premye fwa yon fanatik mwen pataje l pou ou oubyen se premye fwa ou pral tonbe sou chanèl mwen an Mwen deja di ou byen vini, mete w alèz. Ou lakay ou. An nou rantre nan videyo a byen rapid. Jan ke nou ap gade la, mwen tap koupe vyann kochon. Vyann kochon sa mwen achte li, li byen fre, mwen te mete li pou li deglase depi nan aswè, epi mwen te ajoute yon ti sèl sou li. Ni vyann poul mwen an tou, se konsa ke mwen te fè l. Pandan ke mwen ap koupe li la, M tou ap pwofite retire vlen yo ladan l aprè mwen pa montre nou l. Paske m sispèk kouto ki te nan men m nan pa t file byen, mwen te oblije m chanje kouto. M retire tout ti vlen ki ladan l aprè mwen fin koupe li epi mwen pral ajoute sitwon. Vyann kochon nou pa bezwen anpil anpil sitron pou li depi nou met vinèg e sonje ke mwen te di nou depi nan aswè mwen te deja simen ti sèl sou li lè mwen te mete li pou li te deglase. Anfèt ou menm si ke ou gen zoranj si ou kapab mete ladann malerezman mwen menm kote ke mwen ap viv lan Zorany si li vreman ra pou mwen jwenn li mwen pral ajoute ti sel ji sitron sa ke mwen ap retire a se pou mwen kapab tranpe vyann mwen an avèk li map ajoute yon ti vinèg ladanl aprè mwen fin mete sel lan. Map byen mikse li, m pral mete li pou li kapab repoze pou yon ti tan. An atandan, mwen pral netwaye vyann poul lan. Pou mwen netwaye vyann poul la, men ki sa ke mwen fè. Ou menm, li opsyonal, se si ke ou vle. Mwen pa renmen manje po poul e sitou se fritay mwen ta fè avèk li mwen pa kite po a mwen retire po a mwen fann li epi mwen retire venn ki ladan li yo lè mwen fin retire venn ki ladan li yo epi mwen fann li pou sitwon kapab rantre ladan li. Zòt ke nou wè m ap fè a se konsa. Men gen moun, lè yo nan kizin lakay yo, yo pa fè tout sa, yo jis filange l, epi yo mete sèl, yo mete vinèg, yo mete zoranj si, yo mete sitwon, yo marinen li. Ou menm ki bezwen fritay, ou kapab kontakte Mia nan 317 716 60 59. w ap jwenn pla tout pre, kantite kòb ou gen bezwen w ap jwenn Mia fè fritay chak samdi ok w ap jwenn bon pate w ap jwenn tout bagay nèt nan fritay Mia marinad wap jwenn boulèt, wòl dòg, banann peze, pate, wap jwenn tout bagay nèt nèt ou bezwen, sof ke ou pap jwenn patat fri. Ok, pou mwen kontinye, mwen ajoute sitwon, ou kapab mete kantite sitwon ke ou vle, men mwen menm mwen te mete sa paske sitwon yo te gen anpil dlo, mwen ajoute ti sèl, mwen ajoute ti vinèg, epi. Mwen pral mete dlo cho bouyi pou mwen kapab chode vyann nan. Li enpòtan pou chode vyann ou, depi nan chode vyann nan, vyann nan ap deja gou. An nou wè kòman ke mwen pral chode l. Nan dlo ke mwen ap mete an pou mwen Choudil lan, m ap ajoute yon ti sitwon ladan l, m ap ajoute sèl ladan l, vinèg, yon ti pwawo, m ap ajoute pèsi ladan l. Ou menm, si ou pa gen pèsi, ou kapab mete tout sa ke ou vle. Ou kapab mete yon ti pou lay. Anfèt mwen menm se sa yo mwen te chwazi mete. Epi mwen pral kite dlo a byen bouyi, map lave vyann nan pou m mete l chode. Mwen pa deside fè l avèk epis ke mwen te gen la, mwen chwazi prepare yon epis pou li. M mete tout piman dous ke mwen genyen, mwen mete pwawo, mwen mete pèsi, mwen mete lay, mete yon grenn piman pike. Epi Mwen te vin ajoute yon ti e seleri ladan l. Mwen mete yon ti lwil, mwen mete yon ti vinèg, mwen pral blende epis mwen an. Se konsa mwen te chwazi fè li. Ou menm, ou kapab mete. tout sa ke ou vle nan epis ou ou genyen an plis. Pandan ke mwen ap lave vyann nan, m ap tou pwofite di w mèsi paske si ou rive la nan videyo a se paske ou renmen l, ou enterese. Si videyo a li enterese w vrèman, pa kenbe l pou kò w, pataje l avèk yon zanmi w, yon fanmi w, Pou Mia kapab rive pi lwen. E si ou renmen video mwen an, pa neglije fè sa, kite yon like pou mwen, montre m ke travay mwen ap fè a bon, e kite yon kòmantè, di kisa ke ou panse, sa ke mwen menm mwen fè, ou pa tap fè, e sa ke mwen pa fè ou menm. Ou tap fè se toujou menm bagay la tou. Anfèt, mwen pral marine vyann mwen an la. Mwen ta fè 2 pòsyon vyann, map kite youn pou demen, map sèvi avèk youn nan, kòman m kapab di, mwen fè 2 pòsyon vyann, anfèt, la se nan vandredi swa mwen ap netwaye li pou demen samdi pou mwen fè fritay, Alò lòt pòsyon an map kite li pou dimanch paske se pa tout moun ki achte nan samdi gen kliyant pa gen chans pou yo pran nan samdi apre midi men yo mande m li nan dimanch maten. Mwen ap ajoute tout epis ke mwen genyen la. Ou menm, ou kapab mete epis ke ou vle. Pi bon epis lakay nou, nou konnen deja, depi ou byen pile epis ou nan ti pilon, ou mete bon ti piman ladanl, vyann ou deja ankò gen bon sant. Nou pa bezwen tèlman konplike li. Epi mwen pral mete li bouyi. Sonje ke mwen menm mwen pa mete dlo ladanl. Ou menm siw sispèk li ta anvi boule ou kapab mete ti dlo ladanl tou piti. Mwen menm mwen souvan ajoute dlo kokoye. olye de dlo nòmal. Ok, la mwen deja ajoute vinèg mwen an, m ajoute ji sitwon mwen an epi mwen ap melanje tout ansanm. Ou ka itilize yon gan pou melanje l. E konsa, depi men w pwòp, ou kapab e sèvi avèk men w. Men, lè ke w ap sèvi avèk men w konsa, konsèy mwen pou ou, se evite mete kitèks nan men nou, yon seri de baz oubyen fo zong. Si nou te sèvi nan yon bagay nou konnen ki ka deranje vyann nan paske se moun nou pral sèvi l, Anfèt, pa itilize men nou. Sa se pèsi mwen ap mete. Lè mwen di nou pa itilize men nou, se ke pa itilize li san gan. Se sa ke mwen vle di nou. Ou menm ki mete fo zong, ki mete kitèks, ki gen lòt bagay, ou mete nan men ou, byen si w ta gen yon ti blese tou, Mete gan pou nou kapab pwoteje kliyan nou yo. Epi la mwen ap kouvri chodyè mwen an pou mwen al mete yo bouyi. Toujou bat pou tout sa ke nou ap fè nou fè yo pwòp paske kliyan yo nou pral bay yo Lè nou ba yo bagay ki bon, y ap satisfè e y ap felisite nou. Sa se pati mwen te sere pou nan dimanch lan. Ok, mwen pral kouvri sa, mwen pral mete li nan frizè. Si ou gen sachè ki fèt pou sa, mete l ladan l. Men mwen menm, li te yon kantite, mwen te oblije fè li konsa. Sa se sa ke mwen te mete bouyi an. La mwen fini avèk vyann mwen an. Mwen pap montre nou lè ke mwen fri l. Nou konnen trè byen pou nou fri vyann nan, nan jis bezwen mete yon lwil nan dife pou nou kite li byen cho, pa tèlman cho cho pou l chode e pou l sote vyann nan, men lè l fin cho, ajoute vyann nan. Pou pati pikliz lan la, mwen ap netwaye kawòt mwen an, map kale li. Ou menm, ou kapab kale li avèk ou tou, men mwen menm, mwen itilize sa, li ankò pi vit toujou pou mwen fè li. E li genyen 2 pati oubyen 2 fas, youn se pou kale, lòt lan se pou pikliz, ok. Se avèk lòt pati an, m ap rache kawòt lan. Li ede m fè pikliz mwen, byen rapid. E ou menm si ou bezwen l, w ap jwenn li nan Chine, w ap jwenn li nan Temu, an fèt w ap jwenn li nan Amazon tou, nan Walmart, ou ka jwenn li anpil lòt kote. Li bon anpil. La a se yon lòt mwen te achte pou mwen te rache chou. Men, m wè rache chou avèk men m li pi bèl, li pi anfòm pase lè m rache l avèk sa. E se a men mwen toujou. fè pikliz anfèt mwen chwazi fè li avèk menm pito e mwen wèl pi rapid pou mwen tou li pi bèl ou menm ou kapab itilize materyèl ke ou gen lakay ou pou rache chou a sa se ou menm ki konnen anfèt mwen te ajoute yon ti chou vyolèt ladan pou mwen te fè yon ti chèlbè pou pikliz mwen an te kapab parèt pi byen e pi bèl tou. Ou menm ki bezwen gato pou anivèsè, pou maryaj, pou nenpòt okazyon, pa neglije fè sa, kontakte Mia, w ap jwenn bon jan gato ki byen gou ok e lè ou manje gato Mia ou pa ap regrèt paske gato yo vrèman gou timoun, se a felisite. Map ba nou nimewo a ankò, si ou bezwen kremas, ou bezwen kokiyòl, lòt bagay ki gen rapò avèk patisri, pa neglije fè sa, kontakte mwen nan 317 77 60 59.

LLC wap jwenn Mia wap kapab achte nan sit entènèt mwen an ou kapab fè kòmand dra tou nan Amazon nan menm sit entènèt mwen an e lèw antre sou Google lap tou baw lokalizasyon an Ok tout sa ke ou fè wap tou jwenn whatsapp mwen tout bagay pou ou ekri mwen mwen ajoute piman mwen mete bon ti epis mwen ajoute ti lwil mwen mete sitron mwen mete vineg ou menm ou gen dwa pa renmen sitron fèl ak vineg konsa si ou renmen vineg um, ou pa tèlman renmen anpil vineg ou renmen sitron fèl avèk sitron. An fèt, mwen renmen tou lè 2. La, mwen goute l, mwen wè l manke yon ti sèl. Ti moun, dèwè l mete sèl la, sèl la manke blo. Men, erezman pou mwen, mwen te sou men m, mwen kouri retire l sou li. Mwen ajoute yon ti vinèg an plis, paske mwen wè pikliz lan t ap anpil. E pi, se la, mwen te deja rache tout piman dous mwen yo, oubyen pwavon, nou kapab di. Jaune, rouge, vert. Ok jeune haricot. Se konsa ke mwen te rache tout. Mwen pral melanje. Map ajoute um, zonyon ladanl. E pi tou mwen pral mete. te marinad ke mwen te fè a. Sa mwen kite li, se pou mwen al prepare lòt bagay jan sa ke nou ap gade la. An fèt, mwen pral mete l e pikliz mwen repoze, m ap fin melanje li e pi Mwen pral rantre nan pati boulèt la timoun. Si w te renmen kòman mwen fè pikliz e jan mwen fè pikliz an, pa neglije di Mia mwen te renmen pikliz ou an, mwen ta anvi manje nan pikliz lan. Pou mwen fè boulèt mwen an, men ki sa ke mwen pral fè. Pa enkyete nou timoun, si nou tande gen yon ti bri ki ap fèt. Ok, se yon lòt moun ki ap fè bri an. Pa enkyete nou. Umm sa se vyann e mwen genyen ki deja mikse. Ou kapab achte vyann ki fre epi ou menm ou netwaye l ou marine l tankou yon vyann nòmal. Aprè sa ou mikse li ou vin fè l tounen yon vyann ki moulen. ou fè boulet ou an. Mwen ap ajoute tout sòt de epis, mwen ajoute epis nòmal nou gen lakay nou, epi mwen ajoute yon ti paprika ladan, ou kapab ajoute jan m di nou an tout sòt de epis ke ou gen, mete ti magi, ok, mwen te mete. piman ladann sa se yon piman grenn mwen mete mwen ajoute ti pèsi ladanl mwen mete yon ti pwav ladanl nan yon lòt video map montre nou pwav kòman mwen metel mwen pat gen chans pou mwen fè sa mwen kase yon grenn ze mwen mete ladanl Mwen mete tout piman ke mwen te koupe mete ladan l sof ke timoun m pat genyen anpil vyann paske m te boulèt sa m tap prepare l si se pou nan dimanch li te manke vyann mwen te prepare sa samdi an apa timoun M pa konnen m gen chans pou m montre nou premye boulèt lan, kòman li te gen anpil vyann, men sa te manke vyann. Mwen ajoute yon ti bikabonat ladan l, sa si ou vle, pa mete anpil. Sa se pòm de tè mwen te bouyi pou mwen mete timoun. Ou kapab mete kantite ke ou vle, sa ou wè avèk kantite. Vyann ou genyen an. Mwen te mete yon ti pen tranpe. Sa se pen an mwen ajoute ladan l. E pi mwen ap mikse tout ansanm. Ti moun. Se konsa, lè mwen fin byen mikse li ansanm, mwen pral ajoute tout lòt epis yo. Mwen ajoute yon ti fwomaj tou. Yon ti fwomaj. Ou menm si ou gen fwomaj, ou kapab ajoute l. Siw gen yon ti kòman yo di moutad ou kapab mete li ladanl paske gen moun ki renmen ti gou sa ladanl ou kapab pa mete zonyon sa ke ou vle mete metel lè mwen fin byen mikse tout ansanm mwen mete yon ti farin poul kapab byen pran fòm kòl aprè sa mwen pral peze boulet mwen an tou won pou mwen e pou mwen fri li. Se konsa mwen fini timoun. Mwen itilize yon pèz kote ke mwen pran pèz lan mwen ap kontwole konbyen gram boulèt mwen ap mete nan chak timoun. Mwen pa montre nou pati sa yo paske li te deja anpil. Sa se vyann mwen ki fri, boulet mwen, banann peze, pate, ti tomat pou m akonpanye avèl, ti wòl dòg, ti pòm de tè fri, marinad. Se konsa timoun. Mwen fè ti fritay la pou vann so mwen renmen nou anpil anpil love pou nou bizou.